Se Yanis? Se Rosie? Ou pa fè pas legis ditou? An? Humm, se Rosie. Pa kouri di sa non. Ou konnen, lè moun yo fin konvèti, yo gen anpil pèsekisyon tou, apre sa l ka mete dekourajman lakay li, li ka fè l pa wè de afè legliz. Ou ka konprann? Nou menm, nou te konnen pale ansanm avè l, nou pral priye ansanm avè l, ba l lapriyè. Aprè li menm pou li menm si yo ta repran plas li li pa ta kouri kouri kriminen konsa. Antouka sa bon mwen oblije di sa paske li pa pase televizyon non depi depi semèn nan li pa nan aktivite ditou. M wè sa tou men se nou menm ki pou al bò kote l antouka pou nou pale ansanm avè l. Nap priye pou li? Wi nap priye pou li e se nou ki pou bal ankourajman li menm pou li ka repran plas li tande sè a ebyen dakò pa gen pwoblèm fò nou priye pou li.

Solèy pral kouche, w ap sòti ak zanmi, ou pa ou genlè pa wè ki eta peyi w ap viv la. A manman e la m prale, m pa wè lò pa tou. E lò w prale, men fò m konn kote w prale se la. Bon manman m di w m ap pati a lòt la, m pa wè m pral dèyè. Mwen menm m pa asèpte w ap sòti, solèy kouche w a sòti lajounen, solèy kouche, se fi w ye. Kilè l ye la manman? Kilè w ap vini? Ou pa wè solèy kouche? Oh menm sizè l poko e menm non. A ben ok. Degaje w. Yon peyi tèt anba ou gen ale wi. Anmè degaje w non, m pa konn akò non. Sa w panse pa w. M konnen m toujou ap pale, men lè kò w apran wa konnen. W ap pran nan kout pa konprann. Lè a wa di oh, manman m te pale m. Lè a l ap twò ta tande.

Kelke pawol ba sa yo m pat gen chans pou m te jwenn yon ade men jodi a m renmen w anpil. Ou renmen m? Wi. Bon m di w bagay, m pa ta sipoze kanpe menm pou m pale avè w. Ale vwa pou m ta renmen w ankò. Gade sa m di w la? M twò soumoun anpil wi. Evre? Gade m, gade w pou w wè. Ou wè m pa t nan miwa ditou? Ou wè etan w?

Pa pranm sa tande ret tande'm lè ou pral bezwen m pap bezwen w. Ou gen pou mache dèyè m tankou yon ti chen. Lè ou pral bezwen m nan e mwen k pap bezwen w tande. Gad figi manzè. Ou pran anpè a tankou m. Kounye la ou pa bezwen m. Ou gen pou bezwen m wap mache dèyè m tankou yon ti poul. Yon bèl moun tankou w epi wap mache pou kont ou ki mal ou fè? Fè m mache avè w non cheri, sa w panse? Kòman?
Mete m bò kote pou m akonpanye w pou m fè ti mache avè w, yon bèl moun tankou w paka ap mache pou kont ou? M te di w m bezwen moun mache avè m mesye. Kòman sa?
Vizyon m jodi a e pou m mache avè w wi. Oh, timoun kay paran m ye wi mesye. Timoun kay paran, cheri w pa janm konn lè moun renmen w. Wi ou konn lè moun renmen w, ou pa, ou pa, ou pa konn renmen se yon maladi l ye, chache renmen? Wi. Sa k fè sa, ou pa renmen? Non.

Nan reflechi papa timoun sa timoun kay paran sa li pa sanble avèw vre non. Li pa sanble avèm?
Sak pase li pa sanble avèm nan? M pral wè sa. Mwen ap rete di sa. M pral wè sa si li paka mache dèyè mwen menm. Men banm double wa si w pa fè respè papa nan bagay sa wap rete wi. Koman map rete a? Ret la wap jwenn. Koman map rete? Wap jwenn yon timoun konsa kay paranl.

Pou map pale avèw pou wap di ou pa renmn ou pa sesi sal te ye la map fèw konn moun epi ou mache dèyèm wap vin lakay mwen pou kont ou mpap voye tan mpap pran nan lari poum rele w ankò wap vin pou kont ou.

Ale wi. Ok na riwè. Dakò. Pote vou byen. Avan yè map pale a manmzèl mesye li joure m byen joure epi kounye la vin lakay mwen poukont li antoulèka m te di l sa pase depi medam kap joure m fòm remet tout nèt pasem sakrifye sou vi m deja e pou sa m la.

Sak pase menm. Mwen wè yon kleve madanm mesye a. Mwen wè sak pase menm menm menm non. Se sa m fè tout tan map domi map panse map panse. Mwen wè sak pase menm menm la. Chèm konnen m priye. Chèch. Mwen pa mè sa yon nan maji.

Mwen sezi wè sa yo kap mache dèyèm.
Mati fouyi, bila bila, la fè gwo chita. Bon sou ou.
Kèt mesye. Sa kap pasem konsa. Janm konnen mwen menm apre dye m pa janm konn fè kou rate. Apa depi avan yè m pale a dam nan, dam nan pa janm vin kote m. M kwè m konnen li la pou l vin jwenn mwen. Pou l mache dèyèm. Sak pase konsa. Kèt. Ebyen m pral m pral m pral goumen pou m pase pi wo Mwen menm depi moun nan e sou tè a l mache e ak tè w mache pa gen pa pran M pral goumen pou m pase pi wo Pase se sa pou m fè